koral yo. Okontrè, plizyè jwè nan seleksyon an ansanm ak antrenè seleksyon an Sébastien Migné yo montre yo toujou kwè Ayiti kapab fè yon bagay espesyal nan rès konpetisyon an. Nan yon entèvyou aprè match la, antrenè Ayiti a deklare, Nou gen 2 lòt match pou nou jwe e nou pap lage. Nou pral travay pou korije feblès nou yo. Gen yon gwo montay k ap tann nou devan ki se Brezil. Men, nou pral eseye leve defi a epi montre nou kapab fè fas ak nenpòt ekip. Bò kote pa li, Ruben Providence montre menm nivo konfyans lan e li deklare Nou suprann anpil moun jodia. Mwen panse nou ka suprann Brezil ak Maròk tou ebyen pa gen okenn ebyen rezon ebyen li di pou nou abandone ebyen sou rezo sosyal yo genyen e sou rezo sosyal li genyen Wilson Isidor ki deklare Tonbe pa entèdi, men leve kanpe se yon obligasyon, nou retounen nan batay la. Mesaj la klè nan kan grenadye yo, malgre premye defèt la, rèv la toujou vivan. Ayiti poko di dènye mo li nan Mondyal 2026 la e li pare pou kontinye goumen pou fè pèp ayisyen an fyè, Ebyen nap do ke se ebyen deklarasyon e jwè sa li menm li eseye bay. Ebyen nan kad e match Brezil la ebyen nap do ke ann fon ti pale de Brezil yo koman sa ye e Jimmy selon O Globo. Neymar ki pwograme. Nou youn nan bon sa se jwè youn nan jwè prefere yo Pradel e youn nan defansè yo ki tap reaji se egzakteman tout sa wap di yo la, kote ke li mande pou nou kontinye sipòte e seleksyon an, kontinye voye anpil lanmou, an nou envite moun yo tande l e m panse sa ap fè yo plezi anpil. An tande ti pati sa.
Bon, ti konsantrasyon epi aprè m panse se travay gwoup la tou, tout ekip la pou nou pi efikas devan kan, pou nou nou menm tou deyè a pou nou fè balon an rive devan e pi fasil toujou epi pou nou pwofite de okazyon ke nou kreye nan match yo.
Donk yon dènye mo pou fanatik ki te vini jodi an foul e nou wè prezans Ayisyèn nan e youn nan patikilarite ki gen jodi an se ke moun yo te kontinye ap chofe, yo te rete kwè jisko dènye moman. Non sa fè plezi, nou menm tou jwè nou rete pozitif, nou konnen gen yon pakèt bagay ki ka fèt toujou, jodi a nou wè nou a nivo e se ti detay men gwo mo an se pou fanatik yo paske enèji pozitif k ap degaje a Li rive jwenn nou e nap mande pou yo kenbe la, kenbe la toujou voye enèji pozitif paske nou menm sou teren an nap bay tout nou menm epi pou nou kontinye flote drapo a pi wo. Mèsi anpil.
Vwala medam mesye nou tandel enèji pozitif la li rive sou mesye yo li rive sou yo medam mesye lè nap pale byen de yo lè nap ankouraje yo mesye yo tande sa pa bliye se se imen yo ye lè gen seri de moun kap fè seri de kòmantè negatif sou jwè yo lè konsa yo wèl tou sa gen de afekte yo tou konprann Donk ann kontinye sipòte grenadye yo Pradel e jan w tap di a wi frè pam.
Se sa, nap kontinye sipòte grenadye yo, ebyen pandan ke nap sipòte yo ebyen seleksyon brezilyèn nan tou li pa pran nou ebyen kòm yon ti ekip paske apre pèfòmans nou fin bay yo kote ke yo menm yo al asiste ebyen match Ayiti yo ebyen yo menm yo E genyen mo pa yo tou, yo menm yo pral di tou, ebyen nan menm kad, ebyen match sa yo gen pou yo vin jwe ebyen ansanm avèk ebyen seleksyon an. Ebyen si nap gade pou nou wè espwa pou nou wè Neyima afwonte Ayiti vandredi, malgre ke yo te di li te diminye de pli an pli, alòske yon retou a lantrenman kolektif ebyen li te yo tap ret tann li jodi a, ebyen yo di sa ki yon nouvèl fwa ankò li te rete a lega di gwoup la, sa vle di ke depi yè. Ebyen pou Seleção a, Neymar ki li menm ki pat antrene ebyen avèk gwoup la aprè l te fin pase yon egzamen medikal. Nimewo 10 la ki ap pousui son pwosesis de rekuperasyon epi pou l ka afekte afektye yon nouvèl egzamen imaj ebyen pou kapab evalye ebyen e pwoblèm ke li menm li genyen an. Ebyen n ap di w ke Neymar li te desann ebyen sou teren an ebyen jodi a ebyen kote ke Anpil fanatik Brezil yo menm yo te kontan wè eben Neymar ki li menm ki desann paske n konnen ke Neymar ki li menm li di avèk on but antre ankò plis eben nan istwa si l make eben pandan koup du mond 2026 la Neymar ap rejwenn Pelé kòm sèl brezilyen ki make nan 4 koup du mond diferant sa vle di ke Neymar ebyen li menm li gen plan ebyen pou li menm li kapab monte pou l jwe pou l fè gòl ebyen e jan ke nou di w li anpil sitwayen yo menm yo ap etann ebyen selon O Glomo ebyen Neymar ki pwograme pou ta fè on retou avèk gwoup brezilyen an vue du match kont Ayiti se vandredi nimewo 10 la ki dwe entegre Re-entegre antrenè kolektif dèzojoudwi, yon etap enpòtan nan rekiperasyon. Okenn desizyon definitif poko pran konsènan patisipasyon l kont Ayiti, men siyn yo yo de pli an pli pozitif. Aprè match nul fas o Mawòk, Selesawa li espere rekipere lidè li pou on match deja krusyal nan kous a la kalifikasyon. Le retour du roi se rapproche. Wi e Jimmy e mwen panse ke anpil moun yo menm yap ret tann ebe Neyima, Neyima ki li menm ki di ke se fòl monte poul kapab enskri gòl li bezwen enskri ebyen pou li menm li rantre nan lis menm jan avèk Leroy Pele Jimmy. Wi se kontre lòt ekip pa kontre Ayiti frèm. Neyima chèche yon kote pou met kòw. Ok bay sa nou menm nou pa nan ken Neymar monchè pou listwa pou la verite menm nèg sa yo menm tande m pa anvi tande non yo mesye ayiti nan koup di mond palem de Belgad palem de jwè m yo mesye men menm bezwen konn kisa jwè yo ap manje si jwè ap manje yon ti fwomaj jwè pa nou yo banm tout detay sou yo nou pa bezwen konn anyen de Neymar de Messi bay sa yo pa sa yo pa enterese nou menm menm menm bon sa yo tèlman pa enterese mesye mwen men ti jwè m nan palem de Nazon ou konprann nou nan koup di mond Bagay bne ma pa ou konprann kounya la se ayiti liye mesye men ayiti la e nema al chèche yon kote pou mete kòw e al chèche medya e brezilyen k pou pale de ou kounya la an nou pale de ekip nou mezanmi pale de ekip pa nou an mesye m tèlman renmen peyim tèlman renmen jwèm yo mesye an nou pale de ayiti kisa mesye yo manje Mesye eske yo manje bon ti diri a legim ou konprann se de yo nou bezwen konnen Salomon m pa konn sa w wè kòm antrenè se sa nou bezwen konnen e bay Neymar pa enterese nou la Pradel menm menm menm menm ke Neymar al fè gòl nan lòt peyi men li pap kapab fè gòl kont Ayiti sa se klè epi m ta byen swete l pa jwe tou pou m onèt avèk nou.
Non e Jimmy gen fò chans pou Neymar pa jwe devan Ayiti m kwè a 90 pou san Neymar pap gentan prepare e pou jwe match an fas avèk seleksyon nasyonal la men e Jimmy nou kapab pale kesyon koup du mond nan genyen yon jwè brezilyen la Douglas Santos Douglas Santos jwè brezilyen sa e li menm ki sot pale la li di Enben fòk nou pran Ayiti trè o serye. Misye avèti Brezil, misye di antanke jwè foutbòl k ap jwe pou seleksyon brezilyèn nan, misye di enben, enben Ayiti fò fizikman, misye di Ayiti fò fizikman, enben Ayiti nòmalman fò yo pa gade kòman ti ekip an. Men konnen di Ayiti se yon ekip ki gen anpil fòs fizik, ki jwe ak anpil entansite. epi ki trè konpetitif, spesyalman apre li te wè pèfòmans yo kont Ekòs. Li mete Brezil an gad, li di, Yo pa dwe souzestime Ayiti, ni panse yo ka bat yo fasil ak yon gwo skò. Daprè li, match la pral difisil, paske Ayiti se yon ekip ki kapab fè nenpòt advèsè soufri si yo pa pran yo o serye. Bravo Douglas Santos ou deja wè sak pral vini la e vandredi si Dye ve la bagay pap fasil pou ou anpil entansite sa vwa depi nou jwenn fay nou jwenn twou vid la dimi nap nap e gade sa n ka fè avèl e sa fè nou tou di avèk antrenè Sebastien Migné Men nou pa nan kesyon pèdi a, apre moun ap vin dim Paris Saint-Germain e pèdi, li te kalifye pou koup du mond, ou te kalifye ou pèdi devan Brésil, ou pèdi devan Maroc, ale! Men nou pa nan tout bagay sa. Ou paka vin fè fyète.
Pandan nou di sa medam mesye, nou konnen ke la Tunisie ki ta ap jwe, eskize m kont ki ekip la Tunisie ta ap jwe? Non ki ekip li? Tunisie ta ap jwe fas E Tinizi ta ap jwe e kot la Swèd? La Swèd, Swèd te bat m kwè 5 ou 6 1, ebyen antrenè Tinizi a yo revoke l la, yo konjedye antrenè a wi, pou moun ki ap pale ke se si e sèten antrenè ke nou gen la, misye ap fè travay li, fòk li fè travay li, men se yon fason pou m di w ke apre defèt la Tinizi an, Tinizi ebyen antrenè a yo konjedye l la.

Pou antre nan sa, fò ta mete l alawotè. Pou ta pèmèt ekip la kalifye, Jimmy, nou pap bezwen tande priyè. N ap tout sou yon peti cho bay Andre Boni, revoke antrenè Sebastien Migny. Sa se lòt bon antrenè ki gen kapasite pou antrene seleksyon pou fè kay Ayisyen souri. Avèk kesyon, ann pran pitye.